Respè pou kòmandan a di pa nan gen travay la pou l fè kounye ya e zouti l tap travay la li kòmanse fè travay la e li gon frè l ki vini pran zouti a nan men l e li paka jwenn zouti a pou l fè travay la e pandan l sot travay li sot chaje yon machin e kòmandan nèg vini pandan l sou machin nan l wè l li rele l rele l rele l li desann machin nan l al kote l pandan nèg rele l la epi kòmandan nèg rale zam nan li bal yon bal. Lando epi soti nan kèl li touye misye. Ki kote sa fèt? E onbral ta tiye pou li. Ki kote sa fèt? Sa fèt katibi. Pou konbyen kob li tap tiye yo? Bon e m tande sa li tap tiye genlè pou 20 mil goud. Men koman ou menm ou konprann sak pase a? Anbyen sak pase a ke mwen se kouzen misye a vle di se nan mòn mwen soti. Pandan m sot lan mòn e lè m wè moun ap kouri epi yo di m yo tire yon rasta. Lè m ap mande enfòmasyon epi m aprann e kouzen an yo tire. Lè m al gade anbyen, yo di m se yon kòmandan ki rele Alex ki abite Delinwa epi moun Delinwa li ye ke l gen kay Lanjon epi l parèt. Linek wè misye li relel live e linek ki tou rale ouvè valiz li li rale zam nan li tire misye. Ou menm kòm manm fanmi an, ki ki jan w konprann zak sa k rive epi? Bon avy sa k rive a e ke si nou te jwenn misye pou di kòlè nou ye a sa k frape nou an pou jan sa frape nou an ke monchè si nou te jwenn li ou gendwa pa konn kòman sa ta vini. Eske kouzen an te gen altèkasyon avèk polisye a anvan sa? Non, yo pat gen anyen. Yo pat lan diskisyon yo bay. Men sòman ke m pat wè, yo di m e misye te voye yon manda pou li deja. Men, a di yo genlè pat lage manda arestasyon lan li menm, dèyè li. Jis pou yo ta arete l. Men si nèg la te lan mawon, men kale e katimini l ye, m pa panse l t ap lan pran lari pou l lan make lajounen paske l t ap wè l gen manda arektasyon dèyè l, li t ap lan mawon. E li menm e nèg ate a l ye, se la l rete, nèg la gen madanm la, e la l achte epi li bati ak timoun li yo, li pa t ka lan kouri. Polisye a te sou machin pèsonèl li oubyen l t ap bò komisarya a? Misye gen 4 pitit.
Madanm li gen 3 e plis tèt lat madanm li. Konprann? Sa a ba w nenpòt 10. Wi. Epi kounya la a misye nèg parèt li tire misye. Li tire l. Bon, nan lè moun misye yo vini pou yo ta al dèyè l, ke yo di misye ame, e gen yon kouzen misye lè l wè l, yo pa t konn sa k pase a, yo wè l ap janbe dlo a, lè yo wè yon moun k ap kouri. Lè yo rele l, ke li di nèg yo pa avanse, sou ke bandi yo pa avanse. Paske zam nan te lan valiz la, l ouvè valiz la, l pran zam nan, l kenbe l lan men l, li di yo pa avanse. Kounye a la, tout moun yo vin fremi, yo kite l lal lakay li. Lan lè sa a, lè yo vin, madanm li vin e lan lapolis, epi jij la moute, lal fè konsta mò a, epi l konstate l atè a. Se Ader misye. Ou gon ide de non jij de pè ki te fè kò sa a? Wi e jij Silve. Kounya nou menm kòm fanmi an kisa nap tann kisa nap mande. Kounya la e ke nou pako konn sa kap fèt paske jij la ap ekri dosye yo la epi la avèk nonm ki fè kòz la anndan avèk e madanm ni. epi avèk temwen ki te la lè misye te tire misye a, epi anndan an y ap pale e ke m pa ko konn kisa jij la ap di la, paske ou konnen fò l ekri dosye a, epi kounya la, vè demen si Bondye vle wi n ap konnen kòman sa ap pase pi byen. Mèsi anpil.
Dakò.
Ki ta lakoz ke polisye Alex Jourdain ta touye Julien Fresnel alyas Sadik. Se pou yon kesyon de 20 mil goud. Se 20 mil goud ke l te ba Julien. Julien se yon siyè l ye. Andeyò lè yo di w moun nan se yon siyè, se moun ki pran bwa, ki transfòme l an planch. E sanblerètil, sa nou genyen kòm enfòmasyon, Julien ta resevwa lajan nan men polisye a, e polisye a genlè konn nan aktivite vann planch. Julien genlè pa t fè kade polisye a, e lajan an genlè nan men l pandan plizyè jou. Sa nou dispoze kòm enfòmasyon, polisye Agay te deside sèt fwa si al jwenn avèk mouche, epi nan altèkasyon ki te devlope ant polisye a e sitwayen Julien, enben mouche te twouve l nan yon sitiyasyon pou l rale zam pou l tire sitwayen an. Se sa nou genyen kòm enfòmasyon, men enfòmasyon an si nou vle pran l an gwo, Se pou 20 mil goud Julien ta sanze pèdi lavil la pa emosyon e polisye a e altèkasyon ki vin devlope ant yo menm e gen lòt bagay kap pale toujou men nou poko ankete sou yo men pou le moman sa nou genyen kòm enfòmasyon se sa nou di la Julien ta twouve lanmòl pou 20 mil goud ke polisye a te konfyel pou li te siye bwa pou li e mouche pat respekte angajman sa. E se sa ki vin kondwi mouche nan e ki vin ba mouche lanmò jounen jodi a. An atandan suit jidisyè yo ap fèt, ki sa IFADEH konte fè li menm kòm òganizasyon k ap defann dwa moun pou asiste? Se ankèt nou mennen. W ap wè nan nòt de près mwen an, mwen mande komisè gouvènman an pou l mete lasopigra an mouvman. Nou mande sdpj, e menm si se pitit sdpj, se pitit lapolis jounen jodi a ki an difikilte, men kanbyen menm fòk gen limyè ki fèt sou ka dasasina sa a, sou ka de mèt sa a nan komin Kanperen. Mèsi anpil. Ou kwè li la kot polisye sa? Pou le moman, polisye a, jij de pè komin Kanperen ap entèwoje l, li te nan sou komisarya Kanperen an, nan moman nap pale la a, nou pa konn si entèwogasyon an fini, men SDPJ te depeche sou lè lye, e ajan SDPJ yo, e yo te apreyande polisye a, e polisye a tap reponn kesyon lajistis nan komin Kanperen. Selon nòt de près ke nou pibliye aprè midi a, E se yon ka de two, e nou deplore sa, enkyetid nou fas a ensekirite a ki pran diferant fòm nan depatman an, e tout moun sanse ap viktim, e jounen jodi a nou wè se fòs de lòd yo ki arive e tiye yon sitwayen ki rele. Julien Frisnel alyas Sadik m kwè se sa pase nan lokalite ti biwon nan komin Kanperen e se ajan de lòd Alex Jourdain ki kantonnen nan sou komisarya Kanperen an ki ta rive tiye pa bal Sitwayen sa a nou sot mansyone la. Kidonk, kòm nou di w, se yon ensekirite ki ap taye banda nan depatman Sid la. Malgre efò nou di, fòs de lòd yo ap fè, malgre efò lajistis ap fè, men zak dentimidasyon, zak mèt pa sispann nan sosyete a, espesyalman nan depatman Sid la. Kòm nou di w, nou trè enkyè devan fenomèn sa a, paske dizan de sila, lè nou fè rasanblay, nou jwenn plis ke yon santèn de moun ki mouri Nan depatman se de moun ki mouri an katimini, se de moun ki mouri pa gen de swit jidisyè vreman ki fèt sou de limyè ki fèt sou ka sa yo. Nou menm nou trè zenkyè lè ka sa yo pase piske nou konnen yon sosyete pa kab konstwi sou vyolans, sou enjistis, sou abi, sou mèt. Nou menm antank òganizasyon dwa imen, nou di sètase e nou lanse yon SOS nan lòt de près nou a pou ke otorite jidisyè, otorite polisyè yo redouble efò yo e fè plis e pran plis detèminasyon pou ke ka sa pa repete ankò. Sè de twò paske mwens ke yon mwa e kèlke jou, mwens ke 8 jou nou te jwenn 2 kadav. Lan sid la, lan la ravine du sud, e jodi a se lan komin Kanperen, demen pa gen moun ki konnen ki kote sa prale, malgre nou di efò fòs de lòd yo ap fè, men fòk gen de dilijans ki fèt bò kote otorite yo, sitou fòs de lòd yo, lò yo gen zam lan men yo, fò yo pa kite emosyon pote yo ale, pou yo fè sa yo pa t dwe fè avèk zam sa ak lan men yo, se sa k fè nou mande komisè gouvènman an.

Se nou di se yon komin nan depatman Sid la ki gen plis jenn timoun ki viktim, ki gen plis minè ki viktim. Nou di tou nan sou komisarya Kanperen an gen anpil ka darestasyon ki fèt an deyò de lalwa. De moun ke yo arete avèk manda damne, yo kenbe yo anndan sou komisarya Kanperen an. Nou te denonse sa. E nou kwè komin Kanperen san se yon komin lè yon moun bezwen al gade sa. Sa k ap fèt pi mal pou al pran komin Kanperen, sa pa fè lontan nou konnen kouman 2 jèn fi te pèdi lavi yo Kanperen. Anpil ka de vyòl nou resanse nan komin Kanperen, arestasyon ilegal abitrè k ap fèt. Komin Kanperen soti prèske mayòl, soti kòm premye komin kote pou moun, pou otorite yo mete fikse je yo sou li. Nou pa di lòt bagay pa fèt nan lòt komin yo non, men nou jwenn plis. e dezagreman k ap fèt nan komin Kanperen. E sa k fè nou te toujou mande otorite jidisyè yo pou yo, e polisye yo pou yo mete aksan sou komin sa, pou yo gen yon je ki trè ouvè sou komin Kanperen piske nou menm antank òganizasyon dwa zimen nou ranmase anpil ka nan komin nan, swa ka vyòl, swa ka de mèt e lòt ka ankò ke nou repete la. Mèt Lenas, di nou non, èske nan IPADH nou rive konprann travay komisè gouvèneman li menm l ap fè nan divizyon an? Bon, e nou konnen. Komisè gouvènman an, lalwa di l se reprezantan sosyete a, li se je sosyete a, se gadyen lalwa, li la pou l fè aplike lalwa, fè respekte lalwa, men nou konnen nan chèn penal la, li pa sèlman komisè gouvènman, lò komisè gouvènman, lè lapolis arete l, defere l, dosye a bay pakè, pakè gen pou fè sa yo rele enfòmasyon preliminè, l voye l nan kabinet enstriksyon, li voye bay dwayen, dwayen an mete l devan jij enstriksyon, kidonk se. Se dan lansanm se tout otorite yo ki pou pran konsyan de sitiyasyon an. Se vre komisè a gen dwa e e ankyete sou yon dosye antan ke manm nan sosyete a men lò l difere dosye a nan kabinè denstriksyon e fòk yo trè vijilan, fòk gen dè prèv palpab. Pafwa moun nan konn fè zak la vre men pa mank de de prèv e pa mank de vijilans bò kote otorite yo moun sa yo konn chape anba men lajistis. Se sa k fè nou toujou mande nèg yo pou yo ranfòse sistèm nan. e mwayen de lokomosyon tou pou lajistis pwiske nou konnen se yon jistis tout moun konn kouman peyi a ye se avèk zong yo nèg yo e ap travay nòmalman tou sa fè obstak a sistèm nan jounen jodi a ki vin ban nou k ap ban nou rezilta sa a. Mèsi anpil mèt Bilas.
Se mwen ki remèsye nou.